Rèv pa n pou Jovenel demisyone. Jovenel ap demisyone, n ap toujou nan lari a, fòk nou kraze palman. Pase ke tout sa. ki vini pou peyi a palman pranl bous etid yo palmantè yo pranl ee palman jwe wòl lameri palman jwe wòl asèk palman jwe wòl kasèk palman jwe wòl direktè palman jwe wòl direktè jeneral jovenel prale nap toujou nan lari a fòk nou kraze palman fòk nou kraze laprimati e fòk nou kraze laboujwazi e fòk nou kraze relijyon gon pakèt legliz nan peyi a yo la yap blanchi kòb peyi a yo inyore jenès peyi a nou konn etak. Pa envesti nan la jenès. Nap lan la ri a ou nap kraze sistèm nan. Ayiti nou kopte 2030 lan se depi kounye a pou nou travay pou li paske nou se premye repiblik nwa menm tèt nou nou pa ka bay manje nou lèd devan le mond antye. Mesaj ke nap voye ba le mond e ayisyen ki lan repiblik la manje ameriken vin avè a yo nou pap sèvi avè yo nap boule yo nap jete yo lan vizaj le mond antye pou nou demoutre yo se nou menm se sendomeng ki te konn bay la. Frans manje Nou pa gen pwoblèm manje Se pwoblèm Peyi stab nou genyen Nou gen pwoblèm dirijan yo pa onèt Yap vòlè lajan peyi a Rèv pa n se pou n kraze sistèm nan Jovenel prale nap toujou nan lari a Paske nap kite sistèm nan Fòk nou kraze l Pitit peyi a ka ranonse.

Chak lè nou wè l fè nwè konsa se lè sa l pral fè jou. Enben jodi a se avèk yon lyè de desepsyon e dimilyasyon ke nou akonpanye pwofesè, paran, elèv an mwad oktòb. Pou nou nan lari a pou yap mande lekòl men lekòl ak yon kondisyon se pou Jovenel bay demisyon l pou l ale penitansye nasyonal ak tout akolit vòlè gang malfra piyajè parèy li yo avèk palman dilè dwòg ki ansanm avèl kap pwoteje l yo men nan jodi a. Kisa nou ka dedwi de tout bagay sa yo? Enben, sè ke Ayisyen, an un mo, le peyi antye, nou di, nou bouke, nou pa kapab ankò, kòm nou konnen, nou konnen trè byen se Lèzetazini ki kenbe Jovenel la toujou pou sèvis ke l te rann yo, enben jodi a la, Map di etazini konsa pran responsablitel nan masak ke kriminel sa yo ap fè la jounen jodi a pran responsablitel avek neg phtk sa yo kap fin detwin kap fini avem pandan n pa gen sante pa gen edikasyon nou pa gen nou nan blakawout pa gen manje pou nou manje pa gen dlo pou nou bwè nou wè les etazini kom chef kriminel la ap sipote bandi parey li yo enben jodi a la nou di etazini. Ni pa pou e Ayiti pa pou Ameriken. De se fè, yo pa ka konprann pou yo fè tout sa yo vle avèk nou. Se sa k fè jodi a ankò, nou sou beton an avèk monpès, avèk paran yo, elèv yo, direktè lekòl yo pou nou di, nou mande prese prese demisyon Jovenel Moïse nan tèt peyi a ak tout akolit li yo. E n ap di yo sa. Nou ba yo. Weekend lan pou yo ban nou peyi n. Nou bezwen peyi n pou nou refè l, nou bezwen peyi n pou nou rebati l. Nou pap rebati l avèk enviroran sa yo. Nou pap rebati l avèk piyajè sa yo, gang sa yo, dilè dwòg sa yo. Dayè yo pa yon egzanp pou peyi a. Phtk, nèg phtk sa yo pa yon egzanp pou peyi a. Nou ka remake kisa Sèj Cheri, krakè sot fè la nan pakè a. Ansanm avèk yon kriminèl parèy li ki se Jij Destine, Ronald Richemond. Kote ke jodi a nèg sa yo kanpe pou yo detwi popilasyon an. E lè yo wè sa yo vle fè yo pa ka fè l, enben jodi a yo mete manda dèyè tout militan, dèyè tout moun ki andedan opozisyon an k ap goumen pou Jovenel ale pou sa chanje. N ap di yo, Grenadye alaso! Nou p ap kouri, nou p ap fè lach e nou p ap fè bak. Vanse n ap vanse. DDN deyò deyò nèt jiskaske nèg sa yo ban n peyi. Mèsi.